Bonjour bonsoir zanmi fanmi chèn youtube sosyo medya news nou la jis pou n kapab n ap rantre direkteman sou kesyon eleksyon amerikèn yo kote ke mèdam zè mèsyè byen bonè maten Kote ke medam e mesye Joe Biden li menm li chwazi vis prezidan nòmalman ki genyen pou li chwazi vis prezidan ki se Kamala Harris se yon senatris di eta California ben se li menm ke Joe Biden chwazi kom vis prezidan pou ale detwone Donald Trump nan eleksyon kap vini nan eleksyon kap fèt an Novanb yo medam e mesye e ben euh madam lan se yon pwokirè nan se yon pwokirè jeneral nan eta kalifòni men prensipalman se prensipalman se se di kote de prensipalman se di kote de de de francisco madi aprè midi Joe Biden anonse ke la senatris de 55 an Kamala Harris sera sèl ki lèdra a defye Donald Trump o zin le 3 novanb Yn desizyon medam e mesye yn desizyon ok se yon desizyon istorik apre anpil apèl apre anpil apèl pou te ka chwazi moun ki petèt ki ka vin ki te ka vin vis prezidan li enben se se yon nwa ki sapèl kamala aris son senatris enben vi ke nou konnen nan nan peryòd ki sot pase te gen anpil kestyon rasis te gen anpil vyolans polisyè enben se nan kontèks sa ki fè yo di li chwazi petèt yon moun ki li chwazi se nan kontèks la ki fè son yo di ki se se yon sispens paske pa gen moun ki te atann avèk sa enben si li menm se Kamala Harris se Kamala Harris se yon senatris enben se li menm ke Joe Biden li menm li arive chwazi menm si gen anpil pale anpil kap fèt konsènan pou yo di ki depi depi aprè Depi aprè Depi aprè Depi aprè ansyen se premye fwa Se premye fwa ke yo wè Yon prezidan Repibliken ki li menm li pap ka re elu menm si ke nou konnen Papa Papa ansyen prezidan Ameriken ki se John Walker Bush Papa se Bush père li menm te pran yon sèl manda Enben, Donald Trump rive, Donald Trump preske rive nan sitiyasyon sa a tou, jis pou l ka pran yon sèl manda, paske yo estime ke se nan kontèks sa ke Donald Trump li menm li te vle pou yo te repòte eleksyon amerikèn nan. Enben, si yo ta repòte eleksyon amerikèn nan, anpil moun pral poze kesyon, anpil moun pral di, enben, Enben Etazini li menm pa yon peyi demokrasi ankò oubyen Etazini ke moun se petèt petèt panse li te sye la epi yo di ben petèt de petèt se diktati kap retounen kòm la Russie kòm la Chine etc. Se nan kontèks sa de tout fason eleksyon amerikèn nan li menm lap toujou fèt paske si li pa ta fèt enben se demokrasi a ke yo menm yo kite pase enben menm si dat sa a te la yap toujou òganize eleksyon 3 novanm yo kap fèt la enben Enben, Donald Trump li menm, menm li menm tou li fè deklarasyon pou l di ke se yon moun ke ki li gen anpil respè pou li, enben yo pral wè nan eleksyon an, menm si Donald Trump pa yon nèg ki kwè nan sondaj, menm si ke sondaj yo yo menm yo plis an favè demokrat yo, enben se konsa, e se konsa sa pral ye medam e mesye, se, se, se 3 novanm kap vini la ki pral bay egzakteman kiyès moun ki ka prezidan. Lèzetazini, medam e mesye. Enben, gran, enben, e, e, selon, selon, se Donald Trump li menm li fache avèk listwa kontanporen an, enben, prezidan ameriken an li anmele peny sou lendi swa an li an, li t ap eseye fè yon konparezon ant grip espanyòl la avèk dezyèm gè mondyal la, enben, ta sanble ke mesye a fè yon gran erè nan, nan, nan, nan, nan pwen de près li t ap fè. nan kestyon covid 19 la, enben, rezidan Mezon Planch la, ou di mwen pansyonen Mezon Planch la, li te endike ke grip espanyòl ki te fèt an 1917 la, li te vreman terib, enben, li te di, se te chos terib ou 50 a 100 milyon de pèsòn son mòt, e ki pwobableman mi, e misye menm ki di se sa ki te mete fèmen ke, se sa ki te mete fèmen avèk segond gè mondyal la. Lè sa a, tout sòlda yo menm yo te malad, se sa ke mesye a li menm li fè konnen. Epi, prezidan an li menm li te di ke de, le prezidan ouè pito di parle de la premyè gè mondyal, paske se te premyè gè mondyal ki te fè sa, se pa dezyèm gè mondyal, enben, menm moman an gen yon pòt pawòl Mezon Blanch lan ki te petèt Eseye pou te ka presize plizyè medya ameriken se sa ke l te vle di, li te vle di se yon erè grav ke prezidan an fè lè l vle konpare, lè l di ke se grip espanyòl sa ki te met fen avèk dezyèm gè mondyal, enben se pa dezyèm gè mondyal, se te premyè gè mondyal la ok ki te tèmine an 1920, enben se yon erè, se yon erè ke prezidan an li menm li fè e pòtpawòl li yo menm ki paske. La fen de Paske fen gè a li menm li te pèmi yon viris de se pwopaje nan lemond Paske fen gè a li menm li te pèmen ke viris la li menm li te pwopaje nan lemond Rapelon ke Dezyèm Gè Mondyal la li te dewoule de 1939 a 1945 Enben se konsa ke prezidan li menm nan pwen de près li li te twonpe lè l te di egzat lè l te di ke se grip espanyòl sa a ki te mete fen avèk Dezyèm Gè mondyal la, enben se pat dezyèm gè mondyal paske yo di dezyèm gè mondyal li kòmanse 1933, enben se grip espanyòl sa li menm ki te arive mete fen mèdam zè mesye avèk se grip espanyòl sa mèdam zè mesye ki te arive mete fen avèk grip ke yo te rele grip espanyòl la ki se se grip espanyòl sa nou konnen ki te fè yon afè de 100 mil mò

Se kesyon sondaj, kesyon sondaj, kesyon ki enpotan pou yo wè paske tout je brake paske se premye pwisans mondyal. Enben, ton pil moun ta renmen konnen ki es moun kap fiti prezidan ameriken. Enben, se sa ke yo menm yo arive, se tout deklarasyon sa yo, se sa ke yo menm yo ta arive. fè konnen, medam e mesye, se yon dosye ki gen anpil anje politik ladan l e se nan kontèks sa a w ap swiv, gen anpil peyi k ap, gen anpil peyi ki petèt k ap mande èske, èske si Donald, si, si, si Don, si Joe Biden ta prezidan, èske nan zafè jeopolitik mondyal, nan zafè, èske nòmalman anje politik yo, èske Joe Biden ap itilize menm, menm, menm politik di sa a ke Donald Trump genyen an nan kesyon ke pou l èske l ap gen menm strateji politik Donald Trump yo paske yo estime ke strateji politik Donald Trump yo son sòn de son sòt de èn son sòt de kòman mwen te ka di son sòt de èn li ye li pa vrèman yon politik kote ke li menm li ta sipoze pran bon desizyon men yo estime ke se desizyon l ap pran yo son desizyon ènè ke misye li menm li ap pran an favè lòt peyi yo son dosye ki vrèman enpòtan e son dosye ki gen anpil anje politik e ekonomik medam e mesye se yon dosye ke nou menm kòm nou la poun kapab pataje enfòmasyon avèk zanmi fanmi chèn youtube sosyo medya news nou la pou nou fèw pa de tout dènye enfòmasyon de tout dènye enfòmasyon yo medam e mesye e nan menm moman tou trump li menm li te anonse yon 6 zièm kontra. pou li te anonse yon sizyèm kontra ki vale a 1,5 milya de dola pou la livrezon de 100 milyon de dola doz di vaksen eksperymantal de la biotech amerikèn. Enben, se sa li menm li te fè, li te fè pale, li te pale tou nan pwen de près la. Pa bliye, la Russie li menm li deja jwenn doz li a malgre ke OMS li menm li di fòk yo eseye, eseye, eseye, eseye. Enben, se yon, se yon, se yon, se yon sitiyasyon ki petèt, ki, ki se yon sitiyasyon k ap pòte anpil sipriz nòmalman parapò avèk fason ke eleksyon amerikèn yo, yo menm, paske kòm m te di, la senatris nwa an lis pou devni premyè fanm vis prezidant Dèzetazini, se premye fwa nan listwa ke yo jwenn yon vis prezidant fanm, ki li menm, si Joe Biden ta gen yon tèt fè mal, yon tèt kase, enben, Se madanm lan li menm si yo ta si li ta rive eli eben se madanm lan li menm kap ki vis prezidan amerikèn lan si ta gen tèt si Joe Biden ta gen tèt kase ou gen kèk pwoblèm eben se madanm lan li menm kap kap syeje kòm prezidan mèsi avou mèsi a ou menm ki tap tande ti video sa ki ki fè toujou pati de magazin Jeopolitik yo. Nou ba ou yon lòt randevou pou yon lòt sòti, medam e mesye, Joe Biden 77 an, Donald Trump 75 an, 74 an, epi madam nan ki se 55 an. Mèsi bokou, pa bliye abone avèk chèn nan. Babay, orevwa.